Poko limena. Mate avan mal travay ki sa m te di w? M pa di w pou w te mete w deyò la? Hein?
Cheri, kisa w gen avè m bebe? Kisa w fò cheri?
Poukisa tout soufrans sa yo pou mwen. Fabiola silvouplè pran malèt ou mete w deyò. Ki kote m prale lè w ap di m mete m deyò? Ou pa madanm ou menm.
Fabiola silvouplè kòman ki kote w prale a Fabiola. E poukisa pou m soti si m pa fè anyen. Fabiola mete w deyò la silvouplè. E si w pa vle m ap deplase la al pran w mete deyò w tande. Men cheri ok m pa gen pwoblèm pou m soti bebe men kisa m fè w cheri m pa fè w anyen ki mal. Ou pa bezwen fè m anyen ki mal Fabiola. Men bebe sa ou vle ki ta vò non.
Mwen m pa vle kite Poko kay sa se ou menm kite e ou menm kite edem fèl kay sa ou byen. Menm se madanm ou cheri. Ou se ma kilè mte antre legliz mte marye sa. Nou pa bezwen marye nou bebe pou bon bagay. Ou bon bon bon e ou menm. Wap dim konsa ou bon bebe. Fabiola m pa bezwen nan pil pale anpil ansanm avèk ou pran bagay ou fout ou deyò la. M pral pran malèt ou met ou deyò baz. Bon! Oh oh. Ti manzè ka vin pran pòz lap vomi. M swete pandan w vire la tou tou pran malèt ou pou w soti ansanm avèk li silvouplè. Ka vin pran pòz lap vomi. Se vre men, yon moun ou pa ka anraje nan nivo sa met la. Chak kou map pale ansanm avèk ou met ou deyò, met ou deyò, Vibe kot la papa zo epa pa vin avèk malèt la ou la wap vin panpòz je chèch ou panpòz ou tap vomi ou tèlman manje anndan kay la dada pa la kounya la tout manje ki nan kay la se pou ou. Mesye ou wèm kouri mal vomi beboo te sipoze swiv mwen pou konn sak pase. Swiv ou poum fè kisa Fabiola. Cheri
ou pa menm mandem sam gen kisa koz map vomi. Anyen ou pa enteresem kite melem ou te gon bagay. gonfle ou gonfle. M pa gonfle non bebe. Sa m ta pral di w an li t pa ret. Ou rete la sou diskisyon ansanm avèk mwen. Apèn m ta pral di w sa p gen. E talè a la m sot lopital wi cheri.
Ou sot lopital pou kisa? Bon m pa t vle di w sa men m ansent wi. Nou pral gen yon timoun, pral gen yon bebe nan fwaye a.
Ou ansent wi. Koman ou ansent ou ye a? Mwen ansent cherie. Kisa ou vle pou. Epi se mwen wap di sa ou ansent ou ansent kis. Epi e mwen wap di sa. Men pou ou mwen ansent bebe bon e ou menm ki mari m kisa ou vle pou m di. Ou pral mete m deyò ansanm avèk timoun nan. Pou kiyès ou ansent?
Pou ou cherie.
Ou ansent pou nèg ki tap kraze w ki swadizan ou tap di se kouzen w lan oubyen se pou mwen? Bebe sa wap di konsa.
Alò ki tè la si ta Bon tou va enben cheri si w vle al al lopital ansanm avèk mwen jiska prezan Ann al lopital Cheri si w vle w ka al lopital avèm wi bebe poukisa pou m t ap bay manti Sa vle di w pral mete pwòp manman pitit ou deyò ansanm avèk timoun l ap pote pou Fabiola tanpri silvouplè avèk pwòp manman pitit mwen an ok E ou wè bagay sa ou di m nan la wè si se te Manti wap ban mwen? Lap grav pou mwen menm ansanm avèw. Koman poum ta fè baw manti an? Kounya poum tap diw. Kot prèv kew ansent lan kotel? Michel m jis al lopital yo fenk granmen yo dim ansent bebe sa m konnen. Yo fenk banm rezilta nou. M pa bagay yo pa banm mwen sa yo pa enterese m cheri.
Si w vle ann al lopital avèm kounya. Pa betiz jwe avèm an sim vle m pral lopital ou a. Humm enben ok pa gen pwoblèm. Wè demen si Dye vle. Pandan map sot travay. Map achte tès la pote la. Ou tande byen sa m di w la? Kòm ou di m ou gwòs, se aprè sa m sot achte a map konnen si se te vre. Bebe se tankou mwen te mèt al achte l pou ou. Ou tande sa m di w la?
Ebyen se sa k fè ou gon ti chans ke fò w rete la toujou. Tande byen sa m di w la? San sa ou tap gentan pran, m tap gentan pran malèt ou m fout ou deyò. Si se te may wap pase sou mwen, an verite Dye, Fabiola, hum, e menm si ou ta ansent, Wap toujou fout ou deyò? Avan pou m retounen mete w nan kay sa oubyen avan pou m mete w nan kay sa, fò m fè rechèch avan pou m konnen pitit sa rete pitit pa m li ye. M panse w ta pral mete m deyò ak timoun nan. Ou panse ou panse m ta pral mete w deyò ak timoun nan? Ou panse m ta pral mete w deyò avèk timoun nan? Poukita rès ou gentan fò anpil wi. Fabiola pa vin fèm la moral la tande silvouplè pa vin fèm la moral la wap vin dim ou ansent pou mwen ou nan chen ou nan chat wap vin dim ou ansent pou mwen kòman pral fè kòman pral fè konnen se pou mwen ou ansent pa fèm tenten sa tande
lèm tap fèl la pou depi kilèm fè bagay ansanm avèk ou non e fò fò fò fòm konn konbyen mwa ou genyen haa fòm konn konbyen mwa ou genyen.
Koubouè mwen sot sa lan bòf mwen pa. Pa fèm soti sou tou bon. Gen moun ki ka fèm kite kay sa. Mwen mwen pi. Ki kay mwen mwen kite li la mwen prete. Dèy mwen detan di mwen sou.

E si bouzen byen avon tou. Sa vle di apre sa ou fin fèm nan Jimmy. Pa site m, pa site nou, pa site m tande. M pa zanmi w, pa site non. Ok? Rele m mesye Jimmy. Pa di m Jimmy, m pa konkòde a yo. M pa makrèl ou. Ou pa kab di m Jimmy tou senp. Di m mesye Jimmy. An!
E kounya m konprann bagay yo. Konya m konprann pou ki sa tout moun nan zòn nan rayi w konsa. Lè w te konn ap vin di m sa, Oh, m gen moun ki nan kota yo, mwen m konn pran pou w paske m panse w bon moun ou te ye, men aprè sa w fin fè m nan yo, konya m konprann tande, konya m konn pou ki sa tout moun rayi w konsa. Ou wè konya, Djimi, mwen ki te avèk ou, mwen ki te konn ap ba w konsèy, depi w gen yon bagay se mwen ou konn, mwen ki te bon zanmi w nan zòn nan. Ou wè konya, wè sa w fè m nan, konya edmi m ou ye konya, edmi m ou ye. Ki konsèy posib ou te konn ban mwen konsa hein? Ki konsèy posib hein? Sèlman mache fè tripotay, pale afè moun. Ou pa se sa ou fè sou katye a hein? Ki bon bagay serye ou fè sou katye a ankò hein? Sa k genyen baba, sa k genyen? Ou mete Fabiola deyò? Ki kote sa frè m? Yo! Ki kote sa? Ki kote sa? Bon men kounye a manzè vini avèk yon lòt istwa sou mwen la ou li ansent baz. Wi frè.

Mwen wak a di va pou, mwen wak a dan mwen wet la. Non mwen chè, sa k diw se pou mwen li ansent fwe. Imagine ou, fom nan gen dwa nan, fom nan gen dwa pou lap kouche a goch a dwat, men li gen dwa pou l vin bay yon neg li nan kay pitit. Lap sezi we sa baz. Ok Gts, an seri, an seri, ta ta ta, an seri. Si manze ansent vre, wak a kouri di va pou konsa non fre. Ah! M gen anpil tan m pa nan relasyon avek manze menn. Sa pral depan de konbyen tan l gen li ansent lan. Manze pa ka dim li gen yon mwa, de mwa ansent. Ou La, pa mande konpliman? m poko mande l paske gen gen gen kèk prèv m poko fè. Men manzè, manzè gen may. Se lè m deside met manzè deyò. Kado m t ap met manzè deyò vre, men otomatikman manzè di m li ansent lan yo, Non, non, non, non, non. m rale yon bak menn. Lè l ansent lan, ou pa ka kou mete l deyò kon sa. Fò, fò, fò w fin Gade byen pou vin wè eske se pou ou l ansent ou pa avan ou mete l deyò paske si se pou ou l ye e wè jan sa e tèl pa bon timoun nan se pitit ou l ye sa vle di ke Kado m pa men pyès moun m pa konn pou kiyès pitit sa ye Wa sonje m di w konsa Fabiola gen yon nèg ki t ap maltrete l li di m nèg la se kouzen l Tande menm m pale avè w m pa di se pou ou l ye men Bon si l pa pou mwen si l pa pou mwen obligasyon l ap deyò
Li pa pou mwen monchè
Fok Alvin pa pou ou tou. Tande, tande. Ah. Alvin ok timoun nan te pou ou. Papa Alvin ki nenpòt defo li te ka genyen an menn fok ou kenbe timoun nan fre. Sa vle di aprè sa w vin fè a se mwen wap rele tripotay? Ah se mwen k tripotay? Hein? Ou pa wè se zanmim ou ye wal lakay mwen? Wè gèlè se Bondye k sove m. Razon te ka touye m. Te ka banm prazon touye m. Wal lakay mwen? Lè w al lakay mwen m pa gen pwoblèm. Lè w ale m ba w kafe m ba w tout bagay. M fè w konfyans konplètman. Sa fè yo di konsa? Piga moun janm fè Ayisyen konfyans, Ayisyen son nasyon ki renmen trayi moun yo. E ou son bon egzanp ou menm nan. Paske sa w fè m nan Jimmy, nan, m pa t panse sa pou ou. Ebyen e ou menm kisa w ye?
Ou pa Ayisyen? Hein? Ou pa Ayisyèn ou menm? Hein? Kisa w ye? Kisa w ye? Bouch e bon pye m ki sove m ki fè ke ou pa gentan pete fyèl mwen Nan yon krason.
Mwen tap pete fyèl ou?
Nan yon kafe.
Haa. E sa pa ou toujou a di m la ou kite kafe pou kite kafe pou mwen an? E pou te ka pete fyèl mwen? Paske ban m di w. Si ke ou ka ou ka rive voye kouzen w lan avèk Fabiola sou do pye m. Ou pa ale menm. Konnen ou te ka touye m tou. Ou te ka touye m tou. Ou pa ale menm. Ou te ka touye m tou. Mwen mwen konn ap pran pou m konn ap defann. Ou wè m te ka al pale ak kouzen nan m di w sa non. E se vwazen m li e ba. M pap di anyen pou ou. Paske sa w fè a la a. Ou merite pran yon bon leson Jimmy. Epi li konnen ou pa konnen ak ki moun ou an afè la. Kouzen m nan wi. Se kouzen m nan y atake. Ou panse se kouzen m nan m t ap pwoteje men e pa sèl kouzen m. Se ou menm tou m t ap pwoteje. Paske wè videyo sa w lage la a, gen lè se konnen l poko konnen. Wè depi l konnen deja ou an afè. Ou antrave. Bon m di w, bon m di w malfektè a vin sou do pou vin ap poze m kesyon konsa. Aah! M kontan sa.
Bon m poko di l anyen toujou. Aah! Ou di ou di konsa ke e konnen pa konnen avèk ki moun ki manda fè a. Ou ye konnen ou pa konnen.
E pi pa m di wagè wè.
M te kou avèk kouzon lan. M te vin avèm presyon pou Fabiola. Presyon?
Ou konn sa m fè misye? M fè misye kouri tande. Kouzon nou fè kouri a? Oui. An sa e djolè. Djolè. Misye pran pòz. La vin avèk ti boutèy li sou mwen. Yo, mwen nik pa, mwen nik debake sou misye la, misye lè gade mwen, misye, misye kite banm, banm, banm lari a blanch. M konnen sèl pou tripotay ou fò Jimmy. Wè ou menm, wap peye sa Jimmy. Yon jou wap fè wap peyel. Paske wè, m konnen, m genlè konnen Fabiola pa dous e kouzen m nan ankò son lòt ankò. Wap peye sa trè di. E m pap di anyen pou mwen. Wè mwen menm, m pap di anyen pou ou. E m fin avè, wè afè, lè w wè map pase sou ou nou ap rele m nan koupe m sa tande. Ou moun a wè m la pou se tripotay menm jan avè ou mi wap mete m nan zen, wap mete m nan deran nan katye a ok. Bro, pi mal pase mwen di sa. M pi mal pase w.
E mwen kou ta rele w la ka ou map baw tripotay. Bro, si Fabiola ansent pou mwen, se 3 ou byen 4 mwa pou l gen. Li a ka pa la pou l di m li gen 1 mwa, li gen 2 mwa. Sa vle di li nan gen 3 mwa. Aah, mwen menm map kontrole, se gason m ye baz. Andy nou paka twò tèt pete, yon fanm annik diw li ansent pou ou baz, ou paka gen kontwòl sa. Bon, antouka.
Manzè panse li amay li, mwen menm plis amay mwen ke manzè frè. Andy antouka kite rès sa pou fè men, e jann di an swiv toujou, swiv toujou epi pou gade sa pou fè. Men afè mete deyò a kounya fòk ou poze sou li. Kado, banm di yon bagay.
M kapab konprann wap dim swiv toujou, swiv toujou, swiv toujou. Men nan swiv toujou a baz. Sil fout fè pitit la nan kay la. Lè map gade kounal la mwen pitit pa sanblem. Se ant li parèt tou woz andan kay la oubyen cheve siwo. Hein men. Anben yo.
Anben e sa ou di a tou wi. Menm jan ou di pa a ke li ansent ou paka. Pase sa genyen mwen menm baz la. Mpa, mpa, se patnèm ou ye vre, men kote ke rezon y'a la m'bay li. Wè talè y'a m'te, wè, wè, wè tout dènyèman ap pale avèm m'di wap fè mete Fabiola deyò. Otomatikman ou di m ansent lan frèm, la bagay mande pou n fè ti poz. Eben, eben, eben Kado, se sak bay manzè ti chans la wi men. M'pa di w dènyèman lè wè m fin pale ansanm avèk ou an frè, m'deside pou m fout manzè deyò, paske m'jwenn li chita sou kanape a, m'te, paske avan m'al travay la m'te gentan di l mete l deyò. Aki te rès monchè?
Men lèl vin dim li ansent lan kounya la. Bon ok ok ok kounya la kounya la si m te gentan metel deyò pandan l ansent lan la ou pa wè ki pwoblèm m te ka gen m te ka menm al nan leta dil li ansent m metel deyò kounya otomatikman mal m fin fè tout sa m gen pou m fè m wè manzè pa ansent pou mwen kounya la se la m ka metel deyò.
Ou konprann menm. Monchè kado, sa w di a se yon gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo tonton bagay li ye. Paske a chak fwa m di manzè mete l mete l deyò, oo se pa madanm mwen ou ye, e a mari m ou ye, ki kote m prale, oo mèt ap fè m sa w pou fè m nan la m pa gen dwa m pap janm soti menn. Sa se sa se bagay pongongon menn. Sa se dyalòg moun ki pongongon baz. Bon ou genlè Fabiola son son bon gon liye. Ah monchè men. Fabiola son son son moun ki pa jwe liye. Bon antouka Kiteres ou konnen patnèm ou ye m la ansanm avèk ou men la kounya e sa ki enpòtan se konfime si manzè ansent pou ou vre ou pa. Bon antouka men ya pa gen pwoblèm non men mwen menm frèm m pral m pral degaje m la paske yoww anfen men ayy bagay sa mèt la m tèlman pa dòmi tèlman m ap reflechi avèl men.

Sa ki fanm kap ekri la. Fanm cheri pa fanm li ye. Kote m poze m la, son raze m yap kale m la. Depi w vini la m gen espwa.
E pwoblèm sa m gen ansanm avèk ou wi. Sa k pase? Ou pa menm mande m kòman m ye, kijan sante w ye cheri, aprè tout sa kap pase nan kay la kòman w santi w m annik vin lòk e ta pale de lajan. Bon cheri bon ou parèt la cheri m salye w tout bagay m gentan fè bizou pou ou sa m te fè l ankò rere. Antouka Jeffly pou m byen di w m pa ok menm. Sa k pase menm cheri? Pa di m se vye malandrin k ap anboule m non. Pitit m tèlman gen pwoblèm. Depi lè vye vwazen tripotay la te fin di ki te rès tout bagay sa yo M tou pa santi m ok. Depi lè w wè m te fin pale ansanm avèk ou anba, antre m te antre nan kay la, m tou pa santi m ok, kòmsi se yon moun yo kenbe, yo bat, m pa konprann mwen menm. Epi tou, anvan m di tout bagay sa yo, m gen lòt bagay m anvi di w wi. Cheri, wè nèg tripotay sa a, mèt poze li, m gen tèt sou dosye a la, tout bagay gen tan sou kontwòl la. M poko kwè sa misye non. Men, m pa lwen pale ak misye, m kab met misye nan wòl li cheri. Mwen poze w. Hum.
Ebyen ok, m ta swete w rezoud tout sa. Non, depi m pale ak misye cheri, pa gen bagay twò ta ankò. Sa n ap fè fèt bebe. M gen yon lòt bagay pou m di w wi. Wi, vre, ou di m ou gen yon pwoblèm k ap pase, sa k pase menm? Pale avè m cheri. Mwen figi w fennen vre, sa k pase menm?
M ansent.
Talè Fabiola, kòman? Ou ansent?
Rebe, kreyòl ou pa konprann? Ou vle pou m di w an espanyòl? Estoy embarazada. Kounye a w konprann? Ah bon. Yo, m pa konprann ou menn. Sa mwen sa manke pou la? Mwen sa ap vin di m li ansent menn? Bon mwen menm m kontan m gon lajwa nan kè m epi ou menm ou move? Fabiola, Kòman ou fè ou di ou kontan paske ou ansent lan? Oh, ou pa t vle pou m te kontan? Ban m di w yon bagay, Jeffrey, ou wè mwen menm? M di w sa deja, depi lè vye vwazen sa a te fin di Kiterès yon pakèt bagay la, m pa santi m nan mwen menm. Ou pa wè kòman m ap pale? Men andan kè m, nan fon kè m, gen yon lajwa, gen yon kè kontan, gen yon souri. Kisa w te vle m te fè? Ou te vle m te vin la pou m te move? Pou m te di Jeffrey, Woy! Ou! M ansent? Fabiola, ban m di w yon bagay.
Ou renmen m? M toujou pwoteje lè m ap fè sèks ansanm avè w. Dayè m toujou mete prezèvatif. Si ke w ansent, se pou pi mal antrenezan ke w ansent. Paske se nan dòmi se w ap dòmi. Chak jou dòmi leve. Wè, menm pale m pa ka pale tèlman m sezi. W konprann sou bagay? Ui, sa pa ka fèt non. N ap fè yon bagay pou li kanmenm. Poko.
M pa tande sa w di a. Ui, sa m di a m fini, m fin pale mwen menm. Ki pitit ki pa fèt la? Wè w ap pale la m pa poko. Wè, Bon, bon, bon, bon, ey, Jeflin, bon m di w bagay.
Menm si w tande m di w konsa m pa santi m byen, sa pa vle di m pa ka moute vwa m sou w non. Ki pitit ki pa fèt la? Pitit pa w ki pa fèt oubyen pitit pa m nan ki pa fèt? Bon, m ansent pou mari m, m vle pitit mwen, premye ti san m, kounye a w kanpe w ouvri bouch ou pou w di pitit mwen an pa fèt? Mwen se pou ma ou. E.
Sa pa se mwen zon kalot ri men. E paske m sonje ke patne de vide nou. Sa ke baget nan foute nou pat se kalot la ri men. Fak. Eske mwen sa la bagen mwen ka gay nou la. Sa ki te mache sou ou la ri men. Mwen ta pe di mwen se pou ma ou li ou. Bouche ou pa tremble lè w ap di bagay sa men. Kou mwen se pou ma ou la. Kite m an repo. E sa w vle m fè m pral jete l pou ou. Bon m jwenn opotinite kounye a tout bagay pral ok pou mwen. Epi w vle pou m jete timoun nan. Ki timoun m pral jete a. E timoun sa ki pral ki pral delivre m, ki pral fè m posede kay, ki pral fè m posede tout sa m vle ou vle m jete? Timoun sa pap jete, ou mèt te fache ansanm avèk mwen.

Ou pa k anyen Dada, bon m ap parèt mwen o tris, ou chwa ap kalkile pitit timoun ou ye, ki sa w ap kalkile a? Ou pa wè m gen kat travèse mwen? Bon Dada, sa k ap pase menm? Pale avè m pitit mwen. M pa di w lè w gen yon bagay ou pa dwe kache m, nenpòt pwoblèm ou gen an se pou w esplike grann ou. Grann, m pa santi m anpè menm non, depi lè m fin wè Fabiola a, m panse li ka vin al avè m, li maltrete m ankò. Oh Dada, pa di bagay sa non pitit. Kòman ou va vle lala avèk ou ankò a? Mwen menm se pa devan fas mwen non Dada, w ap tounen kay Fabiola ankò. Menm si Fabiola ta yon nan wout, li ta mete men sou vwal lakay li, mwen menm m ap rele Kiteras al pwonmennen ba mwen. Pa di bagay sa. An! Se pou sa k fè ou chita ou sonb konsa w ap kalkile konsa? Nan dada. Wi grann pastè li te ok pale m pwèl al avèl si m pat kouri wi. Ah
Fabiola te mèt pran w al avèk ou lakay li mwen menm map rele kiterès nan telefòn map fè kiterès al pran pitit mwen mennen ban mwen. Bon grann e si e papa m ki vle m al ret ansanm avèl. Sa w gen wap gade m non gela pa tande sa m di w la pitit sa se delivrans mwen Kite res la pral metem deyò lèl gade u wè map vomi bagay sa yo kounya m dil konsa m ansent li oblije kitem nan kay la kounya ou menm wap pale wap fè tout bagay sa yo kisa w vle poum fè.
Yo kitem rele bouda misye demizole yo nan kay la mwen mwen dèyè m te gentan di mwen wè bay kay sa bay sa ki te pa nan may mwen ankò mwen e fanm mwen m bezwen bak ok fanm mwen m bezwen bak m pa nan bay tout kou la wap wè kon vye nèg swadizan mari w la epi pou byen materyèl mwen e fanm mwen m bezwen. Depi ou gentan di m ansent la Fabiola, m gentan konnen ke misye yon nan misye fè pete misye ka twoubadou maryaj la pi rapid toujou. E sa m bezwen. E sa w bezwen mwen mwen pa sa m bezwen mwen. Okontrè si l te mande m maryaj se sa m ap tann. Djefle ban m di yon bagay poukisa w pa ta kalme w. Koman pou blag la? Ou genlè pa konprann sa m di w la, ou pa tande sa m di w la, kite rèsta pral mete m deyò. Nèg la te gentan deteste m andan kay la, li te gentan pa t vle wè m. Ti pale kiterès fè l pa pale ansanm avèk mwen pou tout jounen an, gade m gentan santi m malad, m gen tout pwoblèm mwen wi. Kounye a la, m jwenn opòtinite kote m pral gen yon bebe pou kiterès, epi nèg la oblije asèpte m nan kay la ankò, kounye a w vle pou m jete timoun mwen an On pitit m gentan ap panse pou li, m pa konn si se yon tifi oubyen yon ti gason, si se ti kito oubyen ti kito m ap rele l ou vle m jete l, ou ta ap ri m.
An sa vle di, paske mizè a pral ansanm avè w, ou gentan santi w prèske, prèske mouri paske mizè a pral ansanm avè w? Monchè m p ap kache. On vye malandren, epi, epi, epi m renmen m toujou nan fè m fache, ou pa, ou pa janm regle anyen pou ou. Se pa vre? Kiterès pa konn bat mwen non, ou menm ou bat mwen. E diferans sa gen ou menm ansanm avèk Kiterès. Ou renmen leve mo sou mwen, ou pa gen, sa w gentan fè la?

Pou ki sa ou pa t ka lanse pou mwen pito epi apre sa ou te ba nèg la kout pitit la pito? Men cheri paske l pa tonbe pou ou bebe. Paske l pa tonbe pou mwen ou te sipoze pwoteje tèt ou tou menn. Ou konnen nan ka la sa nèg la plede penetre ou san kapòt ou te sipoze aranje may ou tou menn. M te fè planin e sou planin m ansent lan wi. Manti, ou pa wè sou planin ou ansent. Pou m di w m te fè planin mwen m sezi lè m gade m wè m ansent. Ou panse m tap baw manti? E, banm di w bagay, konbyen mwa w gen la?
A Djaflou, pou kisa tout bagay sa yo? Non, konbyen mwa w gen? M pa gen anpil semèt, m pa bezwen di w. Ah ok, bon, avè gen anpil posibilite toujou pou timoun nan ka tonbe pi rapid toujou. Djaflou, ou genlè tande m di w, ou genlè pa konprann mwen. Bon m di w m pap jete timoun mwen rete gen anpil posibilite. Ou konn sa gen Jeff m vin diw sa Mwen ansent lè wap pale ansanm avèk mwen kontwole w avanw pale avèm ou leve men ou anvi bay kalòt epi pitit mwen an pap jete pase pitit mwen ap fèt esam te vin diw pale tande.
Sou pa li m fè pitit sa kanpe la kanpe la menn kanpe la non di bagay sou pa li m sou pa li m fè pitit sa pase nan nenw la menn fò vomi la ou wè pitit sa li pap fèt ok.

An bi ok. An bi ok pa gen pwoblem. Tounen boule m piti a fèt mwen. Yon fanm m tèlman renmen m poko gen piti ansanm avèl epi pou la pou la pou la gòsifye malgre sa. Swa dizan bay bay vye kay. Tonnè men mwen te gate san m la men.
Non dada, pa okipe w. Daprè tout sa k fin pase yo, menm si Kiteres ta vle pou w ta al viv ansanm avèk li, mwen m pap dakò. Dayè se grann mwen ye, manman w mouri, mwen menm, mwen ranplase kòm manman w. Mwen m pap kite w al nan mizè sa ankò. Ou pa bezwen fè kè w sote. Non, ou pa bezwen pè. Mwen m la. Mwen menm m la mwen menm. Afè mizè a sa fini pou ou. Mwen menm se anba zèl mwen pou w rete ansanm avèk mwen tout tan. Paske tout moun ap di kòman Wadada vin byen bèl, byen fre, ou pa nan pase mizè ankò, ou pa nan kalkile, ou manje sa w jwenn, ou bwè sa w vle, e ou dòmi byen ou kouche alèz, ou dòmi kè poze. Paske lè w te lakay li, lè w ap dòmi, w ap sote nan dòmi, w ap kalkile jan l konn ap maltrete w, lakay mwen non. Pa met sa nan lide w pitit mwen. Ou mèt viv alèz. Grann ou pap kite sa pase.
Ebyen ok grann. Men li ap ka al avè m kanmenm wi paske li genlè retounen nou la wi. Wi.
Mwen konnen l ap ka al avèk ou men mwen m ap fè Kiterès. Si Kiterès pa vle al pran w ban mwen, m ap fè l montre m kay la, m al pran pitit mwen. O o. Kòmsi Ou konnen Fabiola gen dwa sou ou pase m? Mwen menm se mwen k ranplase Baby wi Mwen menm se gran Loumie se mwen k ranplase Baby Baby se anndan vant mwen li te sòti wi Sa m di se sa wi. Loumie Ok grann Mèsi wi poutèt ou toujou la pou mwen Paske sou vant bò kote m la m pa konn ki mizè m t ap pase non. Ou pa bezwen kite w cheri a Dayè se gran Loumie se pou m ranplase menm jan manmi w te la Pou m trete w menm jan m te trete manmi w nan, se pitit mwen w ye. Se san m ou ye. Ou mèt poze w pitit mwen. Ou tande? Ou pa bezwen nan dòmi ap kalkile, chita tris, manje alèz, bwè alèz, dòmi alèz. Mwen la. W ap toujou viv alèz jan w ye a.
Manmi ok grann mèsi wi. Menm ke manmi pa la, ou toujou la pou w pote m, pou w pwoteje m. Dakò cheri a. Pa panse avèk bagay Fabiola a tande. Pase mwen m pap kite Fabiola pran ankò. Mwen la, mwen poko mouri gras a Dye. Bon, talè m pa pral nan repetisyon an? Wi, wi, wi ou mèt ale. A twazè, li bonè toujou. Al fè ti kouche, retire rad sa yo sou ou, fè ti kouche, pran van. La ou alèz. Mezanmi. Pou m ta gen bèl ti pitit sa a, Baby mouri kite pou mwen, pou m ta kite Fabiola pran l ankò, al fè l pase mizè ankò? Non! Sa se sou kadav mwen pou sa pase. Mwen menm toutotan m vivan, bèl ti pitit mwen sa a se pou l grandi anba men m. Men pitit mwen legliz la, m mete l nan koral, m bay fè inifòm pou li, epi kounye a m ta pran pitit mwen al met pase mizè? Hein! Mwen menm, kòm tou m gen pou m rele Kiterès pou m pale avèk de bagay sa a wi. M gen pou m rele Kiterès. O o.
E sa k pase papa? Esosye la, l pa t vin nan travay la? M pa wè misye. Fòk ou pa la misye pou misye vin travay pase Komanse gen anpil travay la mesye sipoze la. Yo, m pa konprann ou.
Se kòm si mwen wap pale wap frape m menn. Oh.
An m pa antre figu an avèk yon kout pwen menn. Pa fè m tete sa nan de jwèt. Wap pale pale pa touche m menn. Ok, mwen pat mande w pou tout bagay sa. Ok, m wè sosye la pa vin travay. Mesye ta sipoze vini nan travay la. M vle wè mesye nan travay la demen. Ou vle wè mesye nan travay la demen. Nèg la pat, m pat gentan di w nèg la di pap fòkè m vin nan travay la menn.

Hein? Sa w vle di pa la? Non, m oblije mande w si w gen kòb. Paske misye, misye konpòte l tankou se yon nèg ki gen kòb, fè moun kwè l gen kòb. Yo wè moun sa w ap fè. E gade m byen pou w gade, gade m byen pou w wè. Enben, se nan sans sa, se nan sans sa menm. Ou wè moun w ap demontre ke w gen kòb yo. Gade w epi gade m. Patizan, yon lè ou gen pou yo kenbe w tande frè. W ap plede, w ap plede pran kòb leta met nan travèy la, angrese mouda fanm epi pou yo, Pou ka demontre yo ou gen kòb. On lè yap kenbe'w. Antouka m bezwen fè. Pale pa manyenm baz.
Ok ok m bezwen pou fè sosye la vin nan travay la paske m bezwen motive misye. Ou bezwen motive misye pou kisa? Yes. Kado ka peye w kounye a wi frè. Sa avèk dyaspora wi misye ap vire. Kisa w di?
Cheri, sa k pase? Mwen rele m ou di m konsa manke m fò m vin kote w. But, m dòmi m t ap kraze la. Poukisa w pa t pale nan telefòn pito? Sa m te gen pou m di w la m pa t ka di w li nan telefòn, m te vle wè w afas pou m di w sa.
Cheri, piga se yon move nouvèl non paske Bakay se pa move nouvèl la menm chè. Yon ti jan. Wi ok, m ap tande w. Wi, sa m te gen pou m di w la, I'm traveling tomorrow.
Epi, ou gou jwèt lage anglè nan kòyèt mwen. Franchman, e ti, ou ti mesye, chak mo anglè. Gen lè vaskilen te fèk wè w la, m te lage 2 mo anglè sou ou a.

Ou pral, wap fon soti demen se vre ou byen? Non, on vakans m ta fè lè anm rive pou m ale. Oh my God cheri, m te di w a move nouvèl cheri ah. Ou pa la cheri, pou jan m kite abitye ansanm avèk ou chak jou nap wè, nap soti, nap manje pikaboyon ansanm, nap nap nap nap bwè refleko ansanm epi kounya ke ou prale cheri, ou prale kite m la? Se pa fòt mwen, fò m ale. Epi pa lage l konsa cheri, cheri ta wa lage l konsa bebe.

Se fini yo pa la veye anko dok. Na gade Michel ka vin pran pòz gran nèg li sou moun wi mesye. Ou wè Zazou? Franchman menn. Zazou gen poul wèl e kem fem mal pou li wi menn. Paske poum wè nan ki nivo Zazou pral dekouvri lè misye pa lèl wè misye pa gen kòb vre. Men se matant lan ki pou te pran nan lo sa wi menn. Bon sak fè Bondye ee Zazou ta kite misye epi matant lan ta pranl matant lan ta gwòs pou misye hein an aprè pou la vin konnen vakabon sa pa gen kòb vre nan krazem wè di ti fanm ki nan travèl la la manje tout grenn dlo gad ale mawozo a.
Ou pa bezwen tris pou sa, nap ka toujou pale nan telefòn, ou konnen m gen biznis lòt bò a m pap ka rete, fò m ale.

Mwen se patnè m gen, misye se nan travay e misye gen madanm li. Bon, byen ki ba yo avin ok yo misye non men. Se gen moun, m pa gen zanmi yo m gen chè. Ok, se avan m te getan familyarize m tou sa. Pase m al vizite fanmi m yo tout tout byen lwen. Tout a etranje tou, jan w wè, jan w ye. Ok.
Ebyen ok, ebyen so, m ap voye manke m wi. Humm. M di ok. Sa vle di ki non avan ale aprè menm si aprè midi an fè m fè yon ti sòti paske m paka ale konsa cheri. Se pa yon pwoblèm. Fò w ban mwen dènye ti bagay avan w ale ok. Ebyen bon kòm ou prale m pap tounen lakay la ankò an tou moute machin nan an tou vire vini vini vini an m kondi. M ouvri pòt la pou ou.

Oh, sa k pase Zazu? Hum? Imajine w, ou rele m vin la pou n fè yon ti pale, e m wè w tris. Luna, son bagay m te wè, sa m wè a Luna, ay.
Men kisa w wè? Sa k pase? Ou pa konnen Luna, pandan m ap pase soti pak lan dèyè a, m wè Ricardo chita sou gazon avèk yon fanm? Oh
Ricardo wi Pratisyen wap fou pou li a. Janw tande li a Ricardo ou te fin banm konsèy pou w di m al pale avè Ricardo e zanmi l lan te pale avèm tou kounya m potko an kontans m avèl e lèm vin wè Ricardo se avèk yon fanm m wè l Luna sa vle di Ricardo se yon vakabon li ye wi tout tan Ricardo te konn ap di m li renmen m li vle ansanm avèm nan manti l te konn ap ban mwen li te gen lòt fanm ni wi. Hum sa telman fèm mal Luna m pat janm konnen si Ricardo tap fè yon bagay konsa.
Sak Jérémie fè?
Chè m la a menn yo
tristès ka anvayi m la a va. Oh sak pase?
Hum fanm nan menn fanm nan ale menn. Oh kèt ou konnen dyaspora. Pa fin fè anpil tan menn. Yeah paske li gen, li te gentan fè anpil tan isit deja depi avan m te kwaze avè l nan gen antrepriz li la jiyèt nou pa pale sa. Ok ok.
Epoutan frè e pa delòj m va fè pou w nan travay la non menn. Oh e vre menn. Oh fòk ya te vin retounen mande m pou ou ankò. Bon sa misye gen nan moudal? Sa misye gen nan moudal? Montre figi misye yon ba kout pwen frè paske nan travay la m ye wi. Yo.
La m oblije di misye se se boul machin w ap woule ou gen kòb pou ou ede l. Menm poze misye kesyon m di yo. E gran nèg ou ye menn. Ou ou pa gen sa pou di m non ou èske plas nou menm nan travay la ba. Ou konn ou konn jan l konn ap ouvè kò l. M pa di w se misye ki mèt travay sa m pa ka sipòte misye. Misye gen lè m ap wè misye sa rele bay moun lanmen misye pa fè bagay sa non menn. Misye chè. Yo wè di pran ak wè wè resta wè toujou sou moun. Bon travay yo bon jere moun. Make sa m di w la. Zazou gen pou l wè li baz. Wah lap wè l baz lap wè l. Zazou gen pou l wè l. Pase mwen menm se avanse ap avanse baz. Mwen menm frè m sak fè m di w manzè gen pou l wè l dènyeman wè m te pale ansanm avèk ou. Sa manzè te dim yo menn yo pa janm soti nan tèt mwen frèm. Ou janm wè manzè tap blaze w prezans mwen frèm. Antouka e bagay ki pi enpòtan m vin kote w la bro. E bagay konsa met la menn yo. Bagay sa tèlman boulvèse menn.

pou m te fè vrèman vre. Paske, vrèman vre, piga se paske w bezwen mete manzè deyò a epi l al etidye ansent lan. An n pale bagay ki pi enpòtan ankò menm. E dada m l ap tou rete bò grann nan oubyen l ap vin. A, monchè, manzè ap vin di m konsa ou pou m pran dada pou m al mennen l lòtbò a paske l anvi wè dada. Ou wè jan fanm kriminèl? Sa vle di li bezwen fini ansanm avèk dada. Monchè, m gen kèk tan m pa wè l la tou men m pral fè fason pou m al wè l nan jou yo la pou yon afè travay, afè lekòl. Kounya kòman li lèl bwa yo? Li alèz? Oh!
Ah monchè, Dada vin tou nèf wi menn. Pi pi jan ke manmanl te ye a wi menn. Lè manmanl te la menn. Manzè vin pi bèl, pi anfòm. Pase, sa k pase? Se premye, e premye nyès grann nan menn. E grann nan pa gen lòt ankò frè. Mezanmi menn.
Pitit la manman te grann nan te genyen mouri. Dada reprezante pitit pou li. Men Zazou, ki prèv ou genyen ki fè w di se fanm li l ye? O, bon Louna, moun yo chita sou gazon an, y ap damou, lè fini w di w sa ki prèv m genyen? Ki prèv ou te vle m genyen ankò? Sou kabann pou m te wè yo? Men Zazou, li ka yon zanmi, li ka yon kouzin li. Sa vle di, m pa wè ou t bezwen di moun sa oh Ricardo vakabon. Wè, si w te al pale a Ricardo nan moman sa w te mande l yon esplikasyon, li te di wi se fanm mwen la, m te ka konprann poukisa w fache, poukisa w tris. Men, ou annik wè de moun zazou epi w di w sa se fanm li, se vakabon l ye. Non zazou, moun pa jije moun konsa ok. An ou t al pale ansanm avè l, tandiske m wè l ap damou avèk yon lòt fanm. Non Louna, m pa t al pale ansanm. Sa w mande l esplikasyon zazou, hein? Lè wap jijel konsa ou pa menm konn sak pase, ou pa menm konn sa moun nan ye pou li, eske wèl bon hein? Fanm li liye Louna.
Bon e ou menm eske ou pa konn gen zanmi epi wap pale avè yo nou kòt a kòt eske sa vle di mennaj ou e konn li. Mwen poko gen bagay, mpa konn gen bagay se pase wè mennaj al avèk 2 yon fi yon gason al sou pak yo chita sou gazo an bagay sa yo janm te wè moun sa yo Minaj yo ye. Sa a zwen ou chè. Mwen, jan ou konn esplike m, ou di kon sa Tilencia konn ap di renmen w nan, mwen m pa, m pa wè l sanble yon tip de moun ki ta fè bagay kon sa ok. Jan m di w la Zazou, al pale ak Ricardo mande l yon esplikasyon pou wè sa l ap di w ok. Pi gwo, pou si, wè si se li k deklare w se fanm, se fanm li, la a, w ap gen rezon. Bon la ou kote m ap toujou la pou m, pou m sipòte w nan sa m kapab pou m ba w konsèy tou. Men, A fwa wap di yon sa se fanm li paske ou pa menm konnen menm zazou hein m pa renmen sa non non non e pa bon konsa ou pa ka jije yon moun konsa non. Kounya podyab grann nan kontan la vin bagay nan menl nèt.
Bon lè pitit m ap vin chèche dada li mandel ki kote wi frè m pa dakò non men. Poukisa w pa tou mete dada nan lekòl lòt bò a epi pou yo ret ak grann nan. Monchè
Dada pap rete kay grann li menm. Se vre grann nan ap banm anpil brimad poum pa vini ansanm avèk li, men fòm vin avèl yo konn afè lekòl la. Kèt Fòk Dada mesi. vini poul al lekòl. Kounya E pran dada men vin mete nan ba bouch kriminèl sa ankò Non menm. monchè, ebyen se bagay gwòs la map tann verifye la si manzè gwòs vre, poum mennenl lopital, otomatikman kounye a la m fin mennenl lopital m wè konbyen mwa l genyen.

Ou jan moutre m foto Fabiola sa. Jan moutre m foto Fabiola sa men. Vizaj inosant. Inosant. Ou e men.
Apre sa se lè. Lè l fin nan te konnen la. Ou pral konnen. Eeeet mesye. Jan de moun moun. Emen. M lage e men. Emen ok fè. Baye ou. E si m baget ache bagay yo. Depi l gen ton ton ta nan travay la. M ap rele w pou ache l pou mwen. Emen ok fè. Men si m ache l tou m ap rele w m ap di w m ache l. Baye ou. Baye ou. Emen ok fè. Baye ou. Mesye, la prod yo a pyeje mesye. Yo wè yon moun ki gon grenn moun la mesye. Ki renmen w, ki ba w lanmou, ki ba w respè, kenbe l di. Hein? Yon jou madam nèg la mouri menn. Ok, chache yon lòt ti malerèz pou l ka fè vil ansanm avè l. Men kounye a l bay pou dam nan. Shit mesye! Bagay sa fè m pè. Pè deyò a franchman. Annik, ou panse li ka pa mennaj li? Mezanmi Zazou, ou annik wè de moun ou di se mennaj li ye pou sa, hein? Imajine yon zanmi ou m ye, èske w panse m t ap janm ba w yon konsèy pou m ba w konsèy pou w al pale avèk Ado pandansetan li gen fanm nan? Ou panse m t ap janm fè sa? Epi ok Louna, sa k fè mwen renmen pale ansanm avè w, paske depi m pale ansanm avèk ou, nenpòt bagay m te genyen an, ou ede m soulaje. Anben, ou ri zazwa a, m konprann, paske mwen menm tou m konn renmen. Imajine w, lè w renmen yon moun vre, ou jalou anpil anpil, ou ka al ap gen yon moun la epi ou pa menm konn sa l ye pou li, w ap fè jalouzi, m konprann sa. Men, sa fè w panse mal, ou mande moun yon yon esplikasyon. Ok? Ebyen ok, li nan map chèche. Chèche wè jenòm nan pale avèk li. Pou di yon sa non, sa li tap fè a fi sa kòt a kòt kon sa epi wap wè sa lap di.
Ebyen ok, pa gen pwoblèm. E pa, pa, pa ap jije l konsa an, nen pale avè l anvan. Dakò mi amò? Dakò. Ebyen ok, pa, pa, zanmi sa w gen yon tris konsa, ebyen ok, m gen yon ide. Ann fon ti soti, epi n a fon ti enjoy li, sa w panse? E mwen figi a, figi a tris anpil wi. E mwen ke mwen desan nan ban mal metrèt sou. E mwen ke nan alen.
Sa w chache la cheri? Mwen pa ka pran sant pafen k sou ou a non.
Kòman w pa ka pran sant pafen sou mwen? Men si m pa ka pran sant li mezanmi ki sa w vle pou m di? E pi li men sa menm poukisa se la w mete l? An m t ap fè yon ti videyo. Ou t ap fè yon ti videyo?
Fò m kite souvni mezanmi. Sa va pa.
Fò w kite souvni fò w kite souvni.
Sa gen yon move konsa.
Fabiola, eske se pa kouche ou kouche? Men mwen wè w fache cheri. Enben m fache, m fache nan mwen menm. M fache nan mwen menm.
Sa kap pase w konsa bebe m? Poko, ou t al lopital la?
Wi.
Ou t al lopital la epi ou pa banm anyen, ou pa banm papye, ou pa banm anyen menm. Kisa yo di w? Men boo m kwè m di w konsa m ansent ki sa w vle pou m di w la ankò. E pa sa m di w non Fabiola. Se pa sa m di w non. Mwen mande w kote papye yo ba ou kote sa yo ba ou a. Sa vle di nan bouch ou ap vin di m ou ansent. Ebyen cheri m mwen pa konn sa pou m di w ankò. Mwen m te di w sa m te di w si w vle mwen menm ka fon tès gwosès pou mwen pou wè si m ansent. Kote l?
Li la men poko fè m tap tann ou vini pou pa di e manti ma fè. Ou vle m al fè l?
E pa m vle w al fè l non Fabiola, ou te sipoze fè l kite pou mwen la lè m vini pou m wè l epi wap banm papye tou konbe mwa ou genyen.
Mwen m pa gen papye yo non. Pase Yanick banm yo te Yanick banm rezilta mwen m te tou kite Fabie mwen pa Ayiti non. Sa vle kisa?